Èske AI ka ranplase lòm nan tan k ap vini yo? Oubyen, èske AI ka koz moun pèdi djòb yo? Gen anpil pale anpil, gen anpil videyo ke m ap gade sou entènèt la, kote ke gen anpil moun ki ap fè anpil pale anpil, kòmsi ke majorite moun pral pèdi djòb yo, oubyen AI pral ranplase anpil moun. Oubyen AI pral pran djòb anpil moun Ozetazini. Sa k ap pale la, èske se vre oubyen èske se pa vre? Alò, se kesyon sa ke mwen pral reponn nan videyo sa. E avan ke mwen reponn kesyon sa, an nou fè yon kout ti kout pye nan istwa mond lan. Kòman tout bagay te kòmanse e kòman tout bagay sa yo rive la kote ke nou ye la. An nou ale back nan tan lontan. Sa ou wè kap fèt la, pawòl anpil sa yo, li te toujou konn fèt. E gen plizyè fwa, gen plizyè tan ke sa toujou ap repete. E si nou ale nan aj yo, e sa yo rele aj endistriyèl yo, enben ou pral wè ke chak epòk gen chanjman nan mond lan, enben sa yo toujou rive. E nan tan lontan, moun te konn itilize men yo pou yo te kapab pwodui. Pou yo te kapab fè jaden, plante, e yo te konn itilize, non sèlman yo te konn itilize men yo, e yo te konn itilize animal, yo te konn itilize bèf ki pou ede yo pwodui, e prepare tèren yo pou kapab pwodui. Yo te konn itilize e cheval, milèt pou pote machandiz al vann nan mache, eksetera. Se konsa l te ye nan tan lontan. E si ke ou soti Ayiti, si ou soti lakay tankou nan zòn kote m soti a, e jiska prezan se teknik sa yo ke moun itilize pou yo kapab pwodui, pou yo kapab fè jaden. E men bak nan, si nou ale nan. lè sa m te ti jèn gason, an 1500 yo, e se konsa l te ye. Alò, m di sa jis pou m kapab fè blag, men, hey, I don't look that old, ok? E si nou ale lan tan lontan, se konsa sa te ye. E m ka fè vin avèk yon lòt videyo pou m kapab pale de sa, sa kote yo rele kesyon djòb la, ki kote l soti e kiyès ki, alò, ki kategori moun ki vini avè l. E lekòl tou, E tout bagay sa yo. Yo la sou entènèt yo si nou fè ti rechèch nap jwenn yo. Men an nou rete nan videyo a paske m pa vle videyo sa twò long e paske m vle eksplikew sa map eksplike la nan fason pou kapab konprann li. E epòk 1500 yo se te konsa sa te ye. E yon gwoup endistriyèl mete tèt yo ansanm kote ke yo di e fason ke y ap pwodui a, e kantite moun, jan moun ap miltipliye nan mond lan, e fason ke y ap pwodui a li twò slow, li pa rapid ase, fòk yo kreye yon seri de lòt mwayen pou yo kapab pèmèt ke yo kapab fè pwodui ke y ap fè a fè l pi rapid, e jwenn yon mwayen pou yo kapab. e fè l non sèlman fè l pi rapid epi komèsyalize l. E se konsa yo vin antre nan sa yo rele premye aj endistriyèl la ki date soti 1760 a 1840. E nan epòk sa a te genyen Yo te kòmanse envante yon seri de mwayen ki pou pèmèt ke travay yo fèt pi rapid. E yo te genyen yon seri de, men still, potko gen elektrisite, potko genyen yon seri de aparèy ke yo te gen la, se yo te toujou itilize yon seri de aparèy ke yo fè ansanm avèk bwa, e yo te itilize toujou moun. Fòs pou te kapab travay, pou te pou ka fè yon seri de travay, men tout bagay te konn fèt manyèl. E soti nan tan lontan pou travèse nan premye aj la, e genyen anpil nan gran plantè yo, e yo te pwosès la, yo pa t asepte li. E lepli souvan. Lè chanjman fèt konsa nan mond lan, enben majorite moun ki pa asepte tranzisyon an, enben moun sa yo soufri. Yo soufri. E plantè sa yo ki pa t asepte e kite jan yo t ap fè l la, itilize men yo e pou yo te travay latè, yo te, yo, yo pa t deside fè t antre nan tranzisyon an, ebyen moun sa yo, yo pèdi biznis yo, yo vin pi pòv pase. Otomatikman ke tranzisyon an fèt, si ke w pa swiv tranzisyon an, enben otomatikman ou ap pèdi biznis ou, gen moun ki ap pèdi, ki ka pèdi biznis ou, oubyen ou pa fè pwofi jan ke ou ta sipoze fè l la. E kèlkeswa tranzisyon ki fèt nan mond lan, toujou gen moun ki benefisye l, e toujou gen moun ki pa benefisye l. E moun ki pa benefisye l yo, leplisouvan se moun ki toujou. Swa yo pè, yo pa vle pran risk, oubyen yo pa asepte tranzisyon an, epi yo rete dèyè. E se konsa l ye, e nou pral pale de plis de lòt tranzisyon ki fèt nan mond yo, nan tout endistriyèl, aj endistriyèl yo, e ou pral wè se toujou konsa l ye, majorite moun ki pa asepte tranzisyon an, enben, yo domi deyo si nou tap bay bon langaj ayisyen an yo domi deyo e se konsa li ye e si nou ale e nan e aj la aj endistriyèl la e non sèlman moun yo te komanse pwodwi e fè yon seri de machin men se yon seri de gwo bagay yo te fè ansanm avèk bwa ki te pèmèt ke ki te bay yon ti soulajman. E yo fè anpil tan e moun ki te vini avèk en jan de envansyon sa yo, yo fè anpil kòb, yo kreye richès, e yo biznis yo mache pi byen, e yo vann plis tou, e paske yo te kòmanse pwodui plis. Men, sa pa rete la, mond lan ap evolye, kounye a la, Gen lòt avansman ki kòmanse ap fèt. Kounye a la, pro, jan yo te konn ap pwodui a kòmanse ap vin yon ti jan pi slow. Enben, kounye a la, yo vin vini avèk ide, kounye a la, avèk sa yo rele rapid endistriyèl. Rapid endistriyèl la, epòk sa ki te kòmanse an 1870 pou rive 1914, ke yo rele rapid Endistriyèl. E rapid endistriyèl la, ou pral jwenn anpil envansyon ki pral fèt ladan. Yo pral itilize elektrisite pou fè yon seri de machin fonksyone. Sa ki plis enpòtan ke yo pral manyen, se metòd transpòtasyon. Kote ke yo pral kreye tren, e tren kounye a la pral kòmanse fè. tranzaksyon an vin fèt pi fasil, pase on moun ka soti nan on state pou moun ki ozetazini, pou soti nan on state pou ale nan on lòt state pi rapid, e moun ka ki ayiti tou, pase nou te gen tren ayiti, lè yap transpòte machandiz li te pi fasil pou transpòte machandiz yo olye, pase nan tan lontan kòman kòman transpòtasyon an te konn fèt, se te yo te konn itilize bourik, yo te konn itilize milèt, yo te konn itilize e bèf kèk kote ki avèk kabwa. Bagay sa yo gen anpil moun kap gadem la yo pap konnen de kisa map pale a men moun ki plis aje yo yap konprann pase m te gentan konnen kisa kabrèt te ye m te gentan konn wè kote yo te konn ap rale kote bèf te konn ap rale kabrèt pou fè transpòtasyon tankou m sonje lèm te piti yo te vin pòtoprens ansanm avèm e m te wè yo te konn ap rale kabrèt te konn ap rale bèf pou yo te pote kann nan epòk sa. E te gen tren Ayiti, pandan ou rete sou wout Santo a, e tren te konn ap pase ansanm avèk kann, eksetera, e bagay sa yo se bagay, wèl, pa twò lontan, men bay. E alò, sa ke m ap pale la yo, se, se pa bagay lè m te fèt non, men ann Ayiti, kòm. Nou toujou dèyè e epòk sa yo e se konsa l te men kounya la nou tounen pi dèyè menm kounya nou tounen nan nan 1500 yo ok se nan epòk sa ke nou tounen pase kote nou ye la kounya la ey bagay yo bèl bagay a wè pa bagay yo bèl non bagay yo pa bèl ok e Kounye a la, yo vin fè, yo vin amelyore transpòtasyon, transpòtasyon an vin pi fasil, e yo vin kòmanse e itilize gaz pou fè yon seri de, yon seri de motè, yon seri de pwodui travay, e fason yo te konn ap tire dlo nan tè a, tout bagay yo kòmanse ap chanje, kounye a yo kòmanse fè aparèy yo ap fonksyone ansanm avèk elektrisite, e yo kòmanse envante telefòn, yon kominikasyon kòmanse vin diferan. Alò, sa se te dezyèm aj la. Kounye a la a, sa ki vin rive, moun ki te konn, ki te konn ap fonksyone, ki te kreye richès yo nan premye aj la, enben kounye a lè tranzisyon an vin fèt pou dezyèm aj la, enben moun ki refize ankò tranzisyon an, enben moun sa yo ankò, enben, Biznis yo, yo pèdi biznis yo paske yo pa asepte tranzisyon an, yo toujou rete nan menm fason ansyen yo te konn ap fonksyone a, toujou ap itilize fòs yo, ap itilize bèt pou pwodui, eben kounya la pwodiksyon yo vin slow, E kounya la lè ke moun ap itilize machin, si pa egzanp yo te konn ap pwodwi nan lè pa yo a, yo te konn ap pwodwi 10 nan kèlkeswa sa ke yo pwodwi a, ebyen moun kap itilize machin nan kounya yo pwodwi 100, ebyen kounya pwodwi yo vin pi bon mache, e yo menm yo rete avèk machandiz pa yo a nan men yo pase yo pa ka, kòman te kab di sa, konpetisyon an vin pa nan avantaj yo, ebyen yo pèdi e posiblite ke yo te genyen pou yo te kreye richès, oubyen si yo te gen richès tou, richès yo vin diminye pa rapò avèk kantite e ki vin genyen sou mache a. Sa se nan dezyèm aj la. Kounye a la a, nou vin tonbe nan yon lòt aj ankò, ke yo pral rele aj enfòmasyon. Information Age an anglè, oubyen dijital, kote ke gen anpil bagay kounye a la ki pral kòmanse dijitalize. E kounye a la, nou nan ventyèm syèk, kote ke yo pral kòmanse envante yon seri de bagay e ki plis sofistike, radyo, e yo konpitè, e atifisyèl entèlijans, e atifisyèl entèlijans ke w wè y ap pale de li a, se pa yon bagay ki pran nesans avan yè, se yon bagay ki la lon tan. Ok, depi 1950, a wobo atifisyèl entèlijans yo li kreye. E kounye a la a, ou pral wè gen anpil bagay ki pa t la e ki vin kòmanse antre an aksyon. E fason moun te konn ap fè biznis kòmanse diferan kounye a. E non sèlman endistri yo, yo kòmanse ap mete yon seri de metòd ki pa t la. Yon seri de metòd avanse yo kòmanse ap itilize yo. E yo kòmanse ap fè anpil lòt envansyon. E Kounya la ou pral jwenn ke lan tan lontan ann di si pa egzanp pa egzanp moun ki konn fè moun ki nan domèn mizikal yo e yo te konn itilize e m pa kon yo te konn itilize plak. Yo te konn itilize yon aparèy ki rele katchout, sa m pral di, sa m ap di a la, m pa konn si se vrèman non an men, m sonje gon lè m te wè, m t al yon kote m te wè yon moun ki te gen yon aparèy ki te itilize bagay sa, se pat li fèt, se pa yon kasèt li ye, li fèt yon lòt fason, m pa ka esplike l. E apre sa yo vin kòmanse ap envante, yo pa itilize bagay sa yo ankò, yo kòmanse ap envante radyokasèt, e nan epòk, sa se nan epòk. 1960, 80 yo pou moute, e yo kòmanse vin avèk radyo kasèt, yon seri de bagay kounye a la, emisyon radyo, emetè, eksetera, yon ekip bagay. Kounye a la, moun ki fè e bizismann yo, yo kòmanse vin ap pwodui yon seri de lòt bagay, kounye a la, gen machin. Yo genyen machin, yo genyen metòd transpòtasyon an vin chanje. Non sèlman yo gen tren an, tren an yon ti jan pi slow, kounye a yo vini fast transportation, sa vle di yo vin gen machin kounye a la ki ede nan transpòtasyon yo. Endistriyalis yo kounye a la, yo travay. Pi fasil, pase kounya la yo genyen konpitè. Men, e nan epòk sa konpitè ki te genyen yo, e on konpitè ka pran e on sal ki anviwon 200 a 300 fit, e on sèl konpitè. E epa tout bagay konpitè te ka fè. E konpitè gen pil bagay lè sa konpitè pot ko fè. Men yo te envante konpitè. E yo komanse ap dijitalize yon seri de bagay. E an soti 1960. 9. Pou moute, kounya la yo kòmanse nan IOT, sa yo rele Internet of Thing. Kounya la entènèt vin kreye. Yo envante entènèt, e kounya la e anvan sa kopi machin, yo envante kopi machin kote ke e on moun pran lontan ou pat ka fè kopi ok se repwodui pou ret kèlswa sa li a se repwodui pou te repwodui l men nan epòk enfòma digital age la ou rele digital age enben sa k rele kopi machin yo pral fè sa kote yo ka fè on kopi idantik Pran menm papye a, men se nwa e blan, e ou pran l ou fè yon kopi idantik. E sa se te yon bagay ki te, ey, anpil moun te sezi lè yo wè sa, jan de bagay sa w ka pran. Ankò, moun ki refize nan tranzisyon yo, ebyen, yo pèdi djòb yo. E non sèlman yo pèdi, wè lè sa, nan epòk sa pa t gen djòb, se majorite moun se biznis yo te konn fè, e se pa. Wè te gen djòb, te gen djòb. Men majorite moun ki pat asepte nan tranzisyon yo, tankou nan aj, fè tranzisyon soti nan aj endistriyèl, dezyèm aj la pou travèse nan twazyèm aj la, ebyen, yo pèdi avantaj yo. E aprè sa kounye a la nou pral vin tonbe nan Internet of thing kote ke yo pral envante entènèt, yo pral kòmanse transfè sa yo rele data li pral kòmanse vin pi fasil pou transfere yon seri de bagay e yon òdinatè envante e An 1969 se premye fwa yo pral voye yon mesaj via entènèt. Ok e apre sa yo pral vini avèk anpil lòt envansyon kounye a la bagay yo kòmanse chavire moun met 2 men nan tèt gen moun ki di se dyab. Yo pral kòmanse envante video game e telefòn pral vin yon bagay ki. Kòmanse moun vin wè gen nesesite, kominikasyon vin kòmanse ap. E nan menm epòk sa yo tou, e daprè rechèch ke m fè, majorite moun pa t asepte e. Tranzisyon sa yo. E lè, e se premye fwa tou ke yo pral vini avèk sa yo rele konpitè pèsonèl. Pase te konn gen konpitè ke yo te konn itilize nan endistri yo sèlman, men kounye a la yo vin. avèk envansyon ke yo rele personal computer, konpitè pèsonèl, kote ke gen moun ki pral pran, kòmanse achte òdinatè mete lakay yo. E tout moun konnen kòman òdinatè sa yo te sanble. Men, istwa òdinatè, kote l sòti? E se te yon mesye ke yo rele Steve Job. E li ale nan yon endistri, li wè. kalite masiv machin sa a ki egziste a, enben li kòmanse etidye sou kòman pou l ta kapab pran machin sa a e fè l vin tounen yon aparèy ke moun ka itilize lakay yo, fè l vin pèsonèl. Lè l te vin avèk ide a, gen anpil moun ki pa t asepte li, Se konsa l toujou ye. Majorite moun pa t asepte li, men li travay ansanm avèk zanmi li, ansanm avèk de lòt moun, e te yo twa, e yo travay sou pwojè a nan garaj lakay yo, e yo. konstwi premye konpitè, yo konstwi premye konpitè yo, e yo kòmanse fè advertisement e a e vann li sou mache a. Alò, lè sa a tou, li te slow paske yo pa t ka pwodui l nan fason ke yo te sipoze a, e wè l, yo pa t gen endistri ki te pou pèmèt ke yo fè l an gran an gran kantite, e lè yo kòmanse fè l, yo kòmanse vann li, enben, kounye a la a, li vin sòti yon bagay ki nesesè. So kounya la, konpitè vin entwodui nan mond lan, kote ke non sèlman size yo vin redui, moun ka gen yon konpitè pèsonèl lakay yo, e nan epòk sa tou, yo di w se 15 pousan Ozetazini 15 pousan moun, o kòmansman se te 8 pousan moun ki te genyen konpitè pèsonèl lakay. E pa rapò, si pa egzanp nan fè konparezon pou kounya, majorite moun, sa gen 3, sa gen 4, 5, 6, yo chaje konpitè lakay yo. E nan lè sa yo, se te. Li te, lè sa pot ko genyen sa yo rele tankou laptop, bagay pòtatif, men se te yon gwo bwat ou te gen lakay ou, e gen anpil bagay ou pat ka fè ladan l. E m sonje an 2000, an 2006 lè m fini lekòl, m t ale nan Ayiti Tèk, m t al aprann enfòmatik, E yon seri de konpitè lè w lanse konpitè a at least fò w bal 30 minit pou l lanse. E si pa egzanp wap travay nan yon bagay yon kote tou gen yon seri de bagay pou fè yo e fòk ou lanse l jodi a epi demen si Dye ve lè w tounen ou jwenn konpitè a stil ap mache l poko fèt ok e se konsa l te ye e malgre sa gen anpil moun ki pat asepte tranzisyon. Yo pa t asepte l. E kounye a la a, men moun, majorite fwa, moun ki pa asepte l yo toujou dòmi deyò. E kounye a la a, nou pral travèse nan yon lòt tranzisyon ankò ki pral fèt an 2005, kote ke e kounye a la a, yo pral kòmanse Non sèlman gen entènèt, enben kounye a yo pral kòmanse envante social media yo, kote ke non sèlman entènèt la, moun alò entènèt la moun te konn itilize li men moun pat konn itilize li jan ke li te ye, jan ke li ye kounye a. E Ou pral wè yo pral vini anvè avèk Mark Zuckerberg pral vini ansanm avèk Facebook, yo pral kòmanse envante YouTube, Google e ans MyPace, MySpace, sorry, e anpil lòt envansyon e social media ke wap gade la yo enben se la yo kòmanse an 2005. E se lè sa tou yo pral envante sa yo rele WWW.

Bon, lè sa, lè rive la, majorite moun di sa se djab. Pase bagay sa, yo pa janm konn wè yon bagay kon sa, sa se djab. Ok, e apre sa, 2008, pral gon lòt gwo envansyon ki pral fèt. E alò, an 2000, 2005, 2006, yo vin envante, e alò, telefòn te deja la. E m sonje m te gen premye ti telefòn Nokia m te gen sa gen antèn long nan Motorola. E m kwè se te epòk 2002 m te genyen l. E sou 96, 97, 98 telefòn kominikasyon vin pran yon lòt fòm. Kounye a la olye ke se yon bwat telefòn ke ou te gen lakay ou gen lakay ou enben ou ka rele moun nan ka nan lari. Ou ka rele l, ou ka pale avè l. Avan sa te gen bipè, gen anpil moun ki konnen, ki sonje epòk sa yo. E apre sa yo vin gen telefòn. E bagay yo ap avanse. E nan epòk telefòn nan tou, ou te gen telefòn nan nan men w, lè moun pa rele w, e telefòn yo tou, se te yon gwo bwat 12, yon gwo bwat Nokia. Sa w te ka fè ladan li te gen yon ti snake game ladan l. Ebyen se jwe game lè moun pa rele w jwe game lè sa e voye mesaj potko gen bagay sa potko genyen l sou telefòn nan ou te gen telefòn nan ladan ou gen sèvis la sou li moun ka rele w ou ka rele moun apresa lè moun nan pa ap rele w se chaje chaje l apre sa jwe game jwe ti snake te gen yon ti snake game apre sa yo vin yon ti jwèt tankou mario yo mete sou yo etc e konsa l te ye ok. 2005 2006 kounya la Steve Job pral vini ansanm avèk iPhone yon nan Pi gwo envansyon, well m pap di se pi gwo men yonn nan bay ki pi enteresan ki pral pase an 2008, 2007, 2008 kote ke Steve Job li pral envante sa yo rele App Store ke ou gen sou telefòn ou. Gen anpil bagay ou wè sou telefòn ou gen, ou gen app pou jwe game, ou gen app WhatsApp ki pou pèmèt ou fè apèl, ou gen app ki pou pèmèt ou gade, gade movie, ou gen app ou gen ap la bib ou gen tout bagay sa e byen bagay sa li komanse ansanm avek se Steve Job ki te premye vini avel avan yo te genyen ipad yo te gen ipod yo te gen ipod apre sa yo vini avek ipad e eksetera eksetera eksetera men An 2023, Novanm 2023, pral gen on lòt masiv bagay ki pral pase ki pral chanje mond lan. Ki pral fè tout moun met pral mete 2 men nan tèt. Ke chatgpt pral sòti an 2022. Kounya la, depi chatgpt vin sòti, enben kounya la Majorite bagay ke lòm te konn fè, bagay ke ou te konn ap peye pakèt kòb pou fè, enben kounye a la a, ou pa bezwen peye lajan pou fè yo ankò, ChatGPT ka fè yo pou ou. Pa egzanp, avwe m gen wèbsay, wèbsayt mwen ki down, e mwen rele devlopè ke m ap travay ansanm avè l la, e misye se jous an, nan ki peyi sa li ye? An End. E lè m mande li, E mwen di l tou lè 2 website mwen yo down. Mesye ap pran ap pran ti tan pase ou konnen koman bagay la ye lè l jou bò isi a li nan nwit lòt bò a lè l nan nwit bò isi a li jou bò isi a dèfwa li tèks mwen m ap dòmi dèfwa mwen m tèks li l ap dòmi e konsa l ye e pou nou rankontre se e swa ke nou nou pran yon randevou apre sa nou pale sou zoom se konsa l ye m moute sou konpitè m an m moute m ouvè An chat gpt enben mwen di chat gpt men ki pwoblèm mwen jwenn sou website la enben chat gpt dim enben gen 3 posiblite premye posiblite alò sa map di w la la m kwè m gen konvèzasyon m ansanm avèk chat gpt pou m wè si m ka jwenn konvèzasyon lap pi bon ke si se Ke si se pale map pale konsa pase wap ka wè de kisa ke map pale a. Ay bon m fon jan pou m kapab fè w wè oh oh oh non non non non bon m fon jan pou m kapab fè w wè de kisa ke map pale a. Pou moun ki pa konnen, lè ke wap pale ansanm avèk chatgpt ou sa ke ou ba li yo rele l kòmand ou byen yo rele l prompt. So map montre w nan. nan ekran m nan pwonp ke m te bay chatgpt a. Si ke ou vle itilize chatgpt ou bezwen aprann kòman pou pale avèl. Pase sa ki AI la. AI la se yon yo rele l atifisyèl entèlijans. Se pa yon bagay ki nouvo jan ke m sot di l nan video a. Se yon bagay ki te la depi lontan. E kounya la pou fonksyone avèk AI la, enben fòk ou di l egzateman sa pou l fè oubyen fòk ou ba li training, e kòman yo di training an kreyòl? Fòk ou ba li fòmasyon, se pa fòmasyon non, ok, fòk ou train li, tout moun konprann sa k train lan ok, w ap vin toumante m ok, e fòk ou di l egzat, fòk ou met, fòk ou. ba l mòd de fonksyonman ou, fòk ou di l egzakteman men kisa w bezwen e li menm l ap ba ou solisyon ke w bezwen. An nou retounen sou chatgpt pou w kapab wè konvèzasyon m ansanm avèk chatgpt. E mwen genyen pwoblèm ansanm avèk wèbsayt mwen pase wèbsayt la li ban m yon kòd 500 e mwen mande l pou li analize kòd la. Ok e mwen kopye kòd la sou website la e mwen balil mwen mandel pou li analize kòd la epi poul dim kijan de erè ke erè sa ye e kòman poum fiksel ok e si wap gade la li dim thanks for sharing the error log here's a breakdown of what's happening and how to fix it ou ka wè kounya la li bonm mwen Li fè analiz kòd ke m ba li a epi li di m. Pwoblèm, pwoblèm analisis li ok. Li di m, 500 erè ke m wè a, men ki sa li vle di. Ok. It's a php warning. So, e si pa egzanp on moun ou pa konn anyen nan, nan, nan pwogram. Ou pap telman konprann sa lap di yo men just li just li epi wap wè kòd yo ou pa okipe w de kòd yo pase mwen menm tou m pa konprann sa kòd yo ye tou men m sèlman di fè egzateman sa chatgpt di m pou m fè a e mwen fix ok li bon mwen erè yo e li moutre m kote pou m ale pou m kapab wè erè yo, epi li moutre m kòman pou m fikse l, ok. Li di m, men kòman pou m fikse l. Li di m gen yon fayl, yon fichye ki manke nan direktwa sèvè mwen. Kounye a la, li di m pou m ale nan sèvè a, chèche, euh. on fayl, on fichye, ki rele translations dot php. Kounye a l di m si li manke, konnen se pwoblèm, se sa ki ban m pwoblèm nan, eben kounye a la, li moutre m ki kote pou m ale pou m kapab jwenn fichye a, pou m vin ranplase l. Ok? E si w ap gade la a, li moutre m kòman pou m ranplase li, li moutre m ki kote pou m ale pou m jwenn li. E si w ap gade la, bon mwen. Ok, men alò sa se premye bagay, premye pwomp mwen kem te ba li a, anlè la, e si w ap gade anba la ankò w ap wè kote ke mwen di li fichye ke l pale m de li a, li manke. Pa genyen l nan direktwa directory nan lis fichye yo li manke l. Kounye a l di m, Enben, si li manke, men ki sa m ap fè pou m kapab fikse li, pou m kapab jwenn li. Li di m, Men ki kote pou m ale. Li di m, Ale sou, ale sou WordPress, download li, e m ap, m ap pran fichye sa a, epi kounye a la, mwen pral mete l nan, mwen pral mete l nan, nan Directory a. Ok? Kounye a la, n ap kontinye. Pwoblèm nan, E li bon mwen plizyè lòt bagay ke m kapab itilize. Ok, men ki sa m di l ok. Li di mwen, ok, ok, an ale, m pa t konn kòman pou m te jwenn, pou m te ale nan fichye sa ki l te bon mwen an, ki rele, e kòman rele, rele sa. E mwen mande l, Kòman pou m, pou m, pou m, pou m, pou m jwenn fichye a? Kote pou m ale? E li esplike m tout kote pou m ale. Li di m, Men kisa pou m fè? Si w ap gade la, men tout opsyon yo la. Li di m, Men kisa pou m fè? Men kisa pou m fè? Men kisa pou m fè pou m kapab jwenn li? E m ale, mwen jwenn li. Eksetera. Kounye a sa w ap gade la, men, mwen di l, Mwen fè tout sa w di m pou m fè yo, gen yon lòt mesaj. Bon, se, se sa k te rive. Lè ke m fin fè tout sa l di m yo, enben, kounye a la, yon lòt mesaj ki vin moute, paske premye mesaj m te gen an, li disparèt, kounye a gen yon lòt mesaj ki moute. Kounye a m di l, Enben, mwen yon lòt mesaj ki moute, men kisa mesaj la di? Enben, l di m, Pa gen pwoblèm, men kisa m ap fè pou m fikse l? E m ale egzakteman, mwen fè sa ke li te di m fè a, e pwoblèm nan pa rezoud. Lè pwoblèm nan pa rezoud, kounye a la, m vini, mwen di l sa, mwen di l, mwen fè tout sa ou te di m fè yo, men pwoblèm nan pa rezoud. Li di m, enben pa gen pwoblèm, m ap di w egzakteman men kisa ki nou an. Sa vle di, se kòmsi m t ap travay ansanm avèk devlopè mwen, Epi lap dim fè sa, fè sa, fè sa, fè sa, fè sa pou fikse pwoblèm. Sof ke lè map devlopè a li fè tout travay yo, m sèlman voye tout password yo ba li, li fè tout pou mwen. Men fwa sa se mwen menm avèk chatgpt ki tap travay. E kounya la. Li di m fòk mwen download vèsyon team oubyen theme ke m genyen sou wordpress la, download li, gon fichye ki manke, kounye a la pou m ranplase fichye a. E sa w ap gade la, mwen menm avèk chatgpt nou fè yon pakèt tan ap pale. E tout sa yo se bagay li di m pou m chanje, bagay pou m fè, e m fè yo egzateman. Lè m fin fè tout bagay sa ke li di m fè yo, ebyen.

1950 lè yo te kreye AI yo pou ki rezon? Rezon an se paske gon ekip travay ki te twò riske pou moun te fè yo. Tankou leve yon seri de pwa ki lou, ou pa konn wè yon seri de Kontenè y ap mete nan batiman yo, epi gen yon lift ki sèlman pran l, nan yon kòd li moute avè l, li mete l sou batiman an. Si pa egzanp ou t ap pran moun ki pou fè sa, konbyen moun ou t ap bezwen? Ou t ap bezwen anpil moun. Gen yon seri de etaj, yon seri de edifis, yon seri de apatman ki genyen san, ki gen san konbyen etaj? Ann di ke ou ta bezwen yon moun ki pou pote materyo al mete nan san dizyèm etaj. Wè ki kantite moun ou ta bezwen e konbyen tan ou ta bezwen pou fè sa. E tandiske AI la nan yon ti moman, alò e wobo ke yo itilize a, e avèk atifisyèl entèlijans lan, wèl AI vle di atifisyèl entèlijans, atifisyèl entèlijans yo pèmèt ke sa fèt pi rapid. yon seri de travay ou ka wè y ap fè, ann di ke y ap travay anba dlo, oubyen tankou pa dèyè a la, toupre lakay la, kote Donald Trump rete a, e gen yon pon yo fèk fè, e se nan dlo a yo fouye e mete siman, mete tout bagay pou yo fè poto ki pou kenbe, ki pou kenbe pon an. Endike se yon moun ki ta fè l. Ou gentan wè ki kantite pwoblèm, alò, se pa di m di yo pa ta fè l non, yo ta fè l, pase avan sa, avan yo te envante AI yo, gen anpil travay yo te konn fè tou, men sè, sof ke se pa, se pa jan de, yon seri de travay konsa, men, hey, men, e, gen anpil bagay yo te konn fè, dan tan lontan, an, m pa p di nan tan lontan, depi AI envante, Ebyen AI te toujou ap travay pou ede lèzòm. Kounya la e sak toujou rive se moun ki pa asepte tranzisyon. E majorite moun ki pa asepte tranzisyon an enben yo toujou dòmi deyò. Eske AI ka pèmèt ke w pèdi djòb ou? Èske AI ka pran djòb ou? Oubyen èske AI ka ranplase lòm? Mwen fè anpil rale. Mwen pale anpil nan videyo sa, sa vle di ou ka tire konklizyon. Èske ou pral chita, met 2 men nan tèt, konplenn, pale anpil, di oh Bondye gad kisa ki rive, gade AI, yo kounye a la travay n te konn fè a yo mete yon machin ki pou ap fè l. Èske ou pral met de men nan tèt, ou pral chita yon kote nan yon kwen pou kriye, oubyen èske w ap aprann kòman pou AI la fonksyone an favè w? Pase moun ki fè AI yo, ide a se pa pou ranplase lòm, men se pou ede lòm, ede w fè travay ke w te gen pou fè a. Ann di ke w te gen yon travay la ki te ka pèmèt 5. pèmèt ou genyen 5, 6 moun nan yon ofis ap travay pou ou, eben kounye a la, ou menm avèk yon konpitè, ou fè travay 5, 6 moun te konn ap fè. Kounye a la, èske ou pral chita, ou pral kite AI pran djòb ou? M pa konnen. E, bon, bon, bon moutre yon lòt bagay ankò. Kounye a la, mwen te di, mwen te di Chat GPT pou l kreye yon logo mwen. e mwen te dil poul bon mwen mwen website mwen koman website mwen an sipoze sanble bon mwen retounen sou sou chat gpt poum kapab moutre w kisa li bonm ok an mwen mande chat gpt poul kreye yon logo mwen alò se li menm ki kreye logo sa alò si wap gade la tout sa se konvèsasyon m ke mwen pran ansanm avèk chat gpt e si wap gade la nan bò sa tout sa wap gade la yo se tout konvèsasyon ke mwen te gen mwen menm avèk chat gpt nou genyen e si wap si w gade videyo kem fè yon seri de videyo kem fè kote kem fè AI mfè chat GPT tradwi e an kreyòl rechèch kem fè yo e si wap gade la an 2003 2023 depi 2023 a vle di sa se tout e rechèch kem te fè an 2023 sou chat GPT E sa ou wè wap make la 2023, 2024 e 2025 ok sa se tout tout sa wap gade la sa se istwa ansanm ak chatgpt men ann ale la kounye a la m di chatgpt poul kreye alò sa se content ke mwen mande chatgpt poul kreye mwen e mwen te mandel poul kreye yon logo mwen sa premye logo li te kreye. E avan l te kreye yon lòt logo mwen, m sèlman ba li konsèp la, epi m di l kreye logo a, li kreye l. Epi kounya la mwen di l eske l ka analize website mwen an pou l moutre m kòman website la dwe sanble. E li analize website la, li di m tout sa ke m dwe fikse nan website la, e li di m men kòman website la li dwe sanble. Si w ap gade la, li di m se konsa website la dwe sanble. E website la li sanble yon yon bagay ki konplètman di. E sa w ap gade la, sa se yon bagay ki vrèman pwofesyonèl. Vrèman pwofesyonèl. E l di m, men kòman pou m fè wèbsayt la sanble. Alò, mwen ba ou tout sa ke w dwe konnen jodi a sou kesyon AI yo. Kounye a la, kesyon an, èske w ap kite AI pran djòb ou? Eske wap kite AI ranplase w nan travay, nan fonksyon, nan sa ke wap fè a? Oubyen eske wap mete bèt sou ou pou avanse ansanm avèk teknoloji a? E jan ke m moutre w la, majorite moun ki pa asepte lè tranzisyon an fèt la, e se pa tranzi, alò, tout sa m pale la yo, gen plis tranzisyon ki fèt nan mond lan ke sa ke m ba ou la yo. Gen anpil, anpil, anpil, anpil lòt ke si m ale pase. Tranzisyon yo fèt diferan nan chak domèn. Nan endistri, nan medikal, nan engineering, enjenyè, moun k ap fè konstriksyon yo, nan tout branch yo, chanjman yo fèt diferan. Kounye a m pa konn nan ki branch ou ye, m pa konn nan ki sa w ye, m pa konn nan ki sa w ap travay. Kounye a la, èske w ap kite tranzisyon an fèt, èske w ap chita ap plenyen, oubyen èske w ap avanse ansanm avèk chanjman ki fèt la?